Bonswa, bonswa, m ap salye tout fan mwen yo, tout fan chanèl Sensye Maksèn. Donk kòman nou ye? Nou anfòm? M espere ke nou te pase yon sipèb semèn avèk fanmi nou. M swete ke tout bagay t anfòm. Bon, Menm lè m konnen, vrèman, dèk ou se Ayisyen, kèlkeswa w ta viv ann Ayiti, kèlkeswa tou ou ta viv o deyò di peyi a, donk ou pa p vrèman santi w anfòm a san pou san, paske o pwennvi de sa k ap pase lakay nou. Èske nou konprann? Men kanmenm, m panse ke depre Bondye fè nou menm nou pa viktim anba yon seri de bagay k ap pase, nou di l mèsi, donk nou ka di nou byen. Nou anfòm. Donk, m ekskize nou deja pou semèn pase, donk m pa t gen tan fè anyen sou chanèl lan, jan ke m te di nou, jan ke m te pwomèt nou l. Men jodi a m fè tout meyè de mwen menm pou m kapab pote yon videyo pou nou kanmenm. Paske m gen yon pwomès anvè nou menm fòk mwen kenbe l. Donk se sa ke m vle fè tou. E paske dènyèman ke m te fè aparisyon avèk E madanm mwen bon. E tout afè ke li pa li pa fin santi l nòmal dòk e se youn nan rezon tou ki fè samdi pase l t al travay men li tèlman fatige l pa fin santi l nòmal dòk jodi an m pa ka ret ankò san m pa lage yon videyo. Men m pral pale de yon tèm vrèman ki e ki vrèman bon. M panse ki vrèman bon pou tout ayisyen pou tout ayisyen depi w se ayisyen an jeneral Ok m panse tèm sa tou lap touche ou menm. Paske tout ayisyen touche o pwen de vi de sa kap pase lakay nou la. Donk m oblije fòn fè ti pale sou li tou paske li okipe lespri anpil ayisyen. Bon mwen menm li okipe lespri m anpil anpil m pa konn pou ou li vrèman okipe lespri m. Kit ou tap viv ayiti kit ou pa tap viv ayiti. Men ou gen yon grenn fanmi w an Ayiti kanmenm. Donk ke li pa pa preyokipe lespri w paske w se Ayisyen. E menm lè w pa t gen oken fanmi w ki ta vin Ayiti, ou deja pote tit Ayisyen. Ok, depi yo pale mal de Ayisyen, yo pale w mal. Ou te mèt te panse de milyon nan mond lan, depi y ap pale de Ayisyen, menm si w pa t janm viv Ayiti, depi w te gentan gen paspò Ayisyen, manman w, papa w te Ayisyen, Enben, ou enkli, ou ladan tou. Ok, m di nou mèsi, m di mèsi a tout moun ki k ap kontinye abòne avèk chanèl lan. Mèsi anpil, mèsi pou love nou, mèsi pou sipò nou. Donk, mèsi pou jan ke n ap pran swen pou travay sa a, paske se sèl fason ke nou ka pran swen se abòne, E se pataje kontinye pataje video yo, kontinye fè ti kòmantè yo pou mwen paske mwen renmen yo tou. Ok m toujou di nou, nou se zanmi m, se fanmi m, nou pa bezwen pè poze m kesyon anba anba live yo, nan kòmantè yo si se kesyon n ka poze m poze m kesyon. Èske w konprann? Di sa nou vle, fè sa nou vle paske chanèl la se pa nou l ye. Nou pa bezwen pè, se pa nou l ye, fò n pale. Fò m di nou, vrèman, alega de tout sa ke k ap pase lakay nou, li vrèman preyokipe lespri m. E m panse ke li preyokipe lespri de chak grenn Ayisyen. Jan ke m di l lan, menm si w pa p viv anba a, li p ap pa preyokipe l si w pa sou gen fanmi w anba a. chak moun ki pa Ayiti gen fanmi l an Ayiti. Ou gon kouzin, ou gon tonton, ou gon matant, donk ou gon sè, ou gon papa, whatever, kit de prè ou de lwen ou gon fanmi w an Ayiti. Ok. Paske m pa fin renmen ke lè w Ayisyen ap di konsa ke bon sa m fè pou sa, bon. e tout Ayiti te mèt sesi sela, donk m pa bay sa regle m mwen, non. Fò pa di l konsa, paske pa bliye ke ou deja Ayisyen, ok, tout kote ou pase y ap wè ke ou se Ayisyen. E jan m di m toujou di sa, menm chèf yo, Kèlkeswa kote yo pase yo te mèt gen milyon yap gade yon lòt jan paske yo malpwòp yo salòp. E nou gen yon kouch lakay nou an Ayiti ki vrèman eksperimante ki vrèman kòmsi gen sèvo. Yon seri de jèn ki vrèman gen sèvo ki vrèman te ka fè yon pakèt bagay pou peyi an. nan peyi an tou ki te ka jwe gwo wòl e ki te ka ede Ayiti avanse. Men nou konn sa k pase? Ou konn sa yo fè avèk moun sa yo? Yo detui yo. Se pa blan non k detui yo, se menm pwòp Ayisyen ki detui yo. Pou yo fè afè pa yo, pou regle enterè pa yo. Banm di nou yon bagay, ou wè geto, geto an se kote ki gen nèg sèvo ladan. Yo konn sa. Wap wè wap jwenn yon bon chanteur soti nan yon geto, Wap wè nèg kòmsi ki gen chans sòti vrèman, Bondye chwazi l, Bondye ba l chans li sòti anndan geto a, wap wè se pa nenpòt nèg li ye. Donk se sa nèg yo konnen tou ki fè depi avan yo gentan kapte l, yo gentan kapte yon seri de jèn ti gason, yo kapte yo timoun yo ba yo kòb, èske ou konprann, lage zam nan men yo detui yo. Donk se byen malerezman Se pa tout ki wè sa. Men mesye nou mechan. Pou sa nap fè peyi an la nou mechan. Nèg yo ap jwe yon tolalito anba la. Nèg yo ap monte fim bagay anba la menn. Se yon bagay katastrofik li ye. M poko janm mwen menm m pa kwè papa m te viv bagay sa yo bon. Paske mwen menm depim konnen m fèt m ta di eswa chanteur kap chante yo ta renmen ayiti chanje depim konnen mwen menm m gen lespri wi yap chante yo ta renmen ayiti chanje mezanmi m pa janm wè chanjman okontrè se pi mal bagay yo pi mal wi nou ka konprann tout moun ap kouri kite peyi an e finalman ayisyen se youn nan nasyon ki pi mache wi se youn nan nasyon ki pi mache yo mache tout kote podyab se pa fòt yo yap chèche kouri jwenn kote pou yo wè si yo te ka repoze. men malerezman yo sot nan move te yo sot anba move moun menm nèg ou tande ki sipoze jere peyi an yap di w konsa ke bon ayiti son peyi gagot yon peyi konsa men se pa ayiti ki gagot se nou menm ki fèl gagot se nou menm ki itilize manyè pa nou pou nou fèl gagot e chak nèg jounen jodi an ki gen opòtinite pou chèf ki pou ta fon bagay pou peyi yo fè afè pa yo pa gen asòti de la y a pa yn kesyon de peyi se pa yon kesyon de peyi se yon kesyon de lajan kap kap brase la èske ou konprann donk pou pouvwa nèg yo ap bwè ti san pèp la nèt y ap souse ti san pèp la nèt nèg yo tounen vanpi men mesye nou mechan. Nou tout nèt mechan, nou tout nan gang nan, pa gen nou youn menm ki egzante. Paske, jan bagay lan ye la, m pa tande okenn, m pa tande jèn inivèsite yo di anyen. Bon mwen bagay la pi mal, mezanmi bagay yo, bagay yo egzajeran bagay. Bagay la pi mal, men lapolis touche nan viris la. Nou mele. Nou mele wi. Donk nap mande ki bò bagay sa prale, eske Ayiti vrèman jan moun yo konn ap di a eske lap janm dekole vre, eske lap janm avanse. Mwen menm m pa konn si yon moun wè l, men sèl Bondye ki ta sot nan syèl la an pèsòn ki pou ta di bon m plante pye m la a mwen menm map manje sa m. Paske nèg yo pa gen konsyans vre, son seri de nèg ki san konsyans, son seri de nèg ki pa konn tande, Kòmsi se yon seri de nèg depi yo tande yo gen pouvwa nan men yo, yo pa moun ankò, yo transfòme. Tout bon santiman yo te gen tout vole. Mezanmi sak fè sa? Ayiti pa yon peyi ki pòv vre non. Men nèg yo tèlman pran kòb yo gonfle yon sèl kote. Nèg yo ap pran kòb gonfle kote apre sa kounye a la y ap kite ti pèp la mou ak grangou. Lè pa egzanp yo bezwen Yously, kòb sa yo te eseye fè ma a, se li menm yo pral pran ankò, yo pral lage nan men l pa 2000 goud, pa 1500 goud, pa 10000 goud pou mache detwi lòt sa petèt k ap viv pezibleman. Demokrasi a pa rive jiskela. Men m toujou di sa, nou potko prè pou n te pratike bagay ki rele demokrasi. Paske demokrasi se moun ki gen dwa, se moun ki konn dwa avèk devwa, se moun ki konnen kisa, se yon pèp ki konn kisa l dwe fè. Kote dwa l kòmanse, kote l fini. Ok. Se pa nenpòt pèp ki pratike demokrasi. Mwen m toujou di sa, nou pot ko prè pou n te pratike demokrasi paske nou menm nou pratike demokrasi nou an twò mal. Epitou n gen twòp nèg san nivo ki chèf an Ayiti. Kounye a se yon kesyon de nèg san nivo la sèlman k ap chèf anba. Bon, li pa ta ka lòt jan ke jan li ye a la. Ayayay. Nèg san nivo sèlman. Ou tande nèg yo nan politik. Nan ki lekòl yo t al etidye syans politik sa ou pa konnen. W ap tande nèg la gwo chèf. Nèg yo anba a politik fèt pa ou Tim kòmsi se yon bagay nèg la annik rete konsa ke l gen kòb nan men l li gon li gon sektè ki finanse l donk li di konsa bon l pral chèf. Bon, finalman pa gen jèn, jèn yo pa la ankò, bon, tout kite peyi a. Tout nèg, tout nèg kite kay a omwen, bagay tout kite peyi a yo fè tout vole. Kounye a son kesyon de gang k ap bagay, son kesyon de kidnapin, èske ou konprann? Podyab. Mwen menm pou bagay m tande k ap pase, bon. Ayisyen, janm wè ayisyen la. Si tout ayisyen te fè kè yo a tout te kouche plat yo mouri wi. Janm wè bagay sa ye la. Paske aktyèlman la tout ayisyen ap viv a strès. Kit anndan peyi kit o deyò di peyi. Mezanmi e nèg ki gen chans, ki gen chans gen pouvwa mezanmi yon ti pitye non mesye. Yon ti pitye. Tout moun ta renmen viv nan peyi yo. Pa gen lòt kote ou ka byen se lè w nan peyi w. Bon imajine w, bon, si nèg la ap pè al lakay li, kote nèg la ye deyò a podyab? E kòmsi se nan esklav li ye wi. Men lè l lakay li kounye a li nan plis esklav toujou trèzokontrè se lè a ou pral tòtire l. Nan peyi pa l la ou pral tòtire l plis. E an tou ka mwen menm sa m ap di men kote k sipoze mwen sistèm edikasyon an tou nou gen yon sistèm antikite yon sistèm antik nan edikasyon k pa janm manyen m poko janm tande moun yo fè manifestasyon di konsa sistèm edikasyon an sipoze mwen jamè M poko janm tande manifestasyon di konsa ke yo bezwen travay ki pou yo kreye yon mwayen pou travay. Jamè, m poko tande bagay sa. Kòman fè nèg yo toujou ap fè manifestasyon se pou yon pati politik? Swa se pou yo kapab jwenn plas, èske ou konprann, se pou yon sektè y ap goumen. Demokrasi ap kokobe nou konsa wi. Nou pa konn kòman pou n goumen vre. Lè n panse n ap goumen pou tèt nou, n goumen kont tèt nou. E chak fwa n goumen kont tèt nou, n ap viktim, pitit pitit nou ap viktim, de jenerasyon an jenerasyon n ap viktim. N ap toujou rete menm jan. Nou pap fè yon pa. Teknoloji ap avanse, nou menm menm n ap plonje nan twou pi rèd. Sistèm jan nou menm nou pratike teknoloji pa nou an, monchè, jan m wè l la a, teknoloji pa nou an li gèlè twò avanse. Sa a, se serye. Teknoloji pa nou an twò avanse la paske jan n ap itilize l la m pa kwè se konsa vrèman teknoloji an ye. A chak fwa yon bagay ap avanse tan ap modèn Ayiti menm pa ka konprann kòmsi tout bagay antik yo rete lakay li nèt, pa gen anyen k chanje lakay li. Se pa etik pa bon. E menm jan n, bon m di nou yon bagay. Se menm jan m ka di konsa ke On egzanp, on papa li konn vòlè, li gen pitit li. Pitit li te mèt ta pral mouri a 50 an. 50 an won li ta pral mouri. Ok, men papa li te konn vòlè, papa li arive mouri. Men sof ke y ap di y ap toujou pote non papa li te konn vòlè. Si li te la pou l mouri avèk 50 an, a 49 an, 11 mwa, Bon, m pran l konsa, 11 mwa. Li fon wè l manyen, li manyen bagay yon moun, li ap di konsa, ou pa ta ka, non li t ap toujou fè l pase l se pitit vòlè. Enben ban m di nou yon bagay, lè w wè Ayisyen yon kote tou, yo ap gade l mal, paske yo konnen tout moun ki nan tèt yo, tout, son se pakèt moun mal yo ye. Se sak fè yo gade ayisyen mal se sak fè yo gade nou mal nou menm nan peyi blan an. Tout kote n rive yo pran nou mal, yo trete nou nenpòt ki jan paske yo konnen kote n ye nou pa gen lwazi la, nou pa gen dwa de viv lakay nou. Paske tout nèg ki nan tèt nou an vrèman ki pou ta fè lwazi pou nou an yo se afè pa yo y ap regle. Epi nou yo sanwont chak tan yo nan peyi blan yap fè pòz sanwont yal manje sou tab blan kòm si yo te konn manje sou tab depi tan. Èske ou konprann epoutan lè yo lakay yo gade lakay yo kot yap woule machin se sou fatra yap woule machin nan menn. Anndan geto yap antre a son kote ki sal yap antre a menn. Yo pap vrèman okipe anndan geto a. Bon nou renmen geto konsa nou pap okipe l nou pap fè pwòpte nou pap mèt lekòl nou pap mèt lekòl pwofesyonèl se sèlman lèn bezyen uze antre anndan pote kob ale epi pou nou diw al kraze brize pou nou bon nou renmen yo konsa nou pa pran pitit yo fè lekol mete mete lekol yo mete pitit yo nan lekol gratis nou mechan ayisyen sou wè nou pa kale je nou wè jann ye la bagay yo ap de ap vire nan men nou nèt mta gen anpil bagay poum ta di men janm wè a la bon so video an li gen li gon dire poul pran M ap kite nou la. Men sa m ap di nou, si gen moun k ap gad videyo sa a, pataje l, tande l. On moun, m pa pale anpil. Men sa m di an nou ka konprann li. Pataje l, tande l, fè yon lòt zanmi w tande l, fè kòmantè anba l. Si n pa kale je nou, gade, y ap pete de je nou. Jan m wè la, bagay yo grav wi. Bagay yo grav. Antouka m parèt anpil, m ale se sa sèlman m t ap di nou. Pòte nou byen, n a ou ankò. Tchao.